Mèt Newton St-Juste ale pi lwen nan dosye sa a lè l anonse lapolis ap chèche pou kidnaping Woodly Ethéard alyas Sonson La Familia, yon pwòch Prezidan Michel Martelly ki ta deja gen plizyè dosye devan lajistis pou move zak li ta lòtè. Selon avoka e militan politik la, gang Sonson La Familia a te reklame efektivman plis pase yon milyon dola ameriken nan men biznisman Samy El Azy pou l te lage l. Mèt St-Juste kontinye pou l di, se chèf leta a k ap peye kay Sonson La Familia ki ta responsab yon gwoup bandi sou wout frè ki pote non Galil e ki deja sou plizyè kidnaping nan peyi a. Li site pwopriyetè magazen Ninocell ak mezon lokasyon machin Sourire Rent-A-Car yo te kidnape. Avoka a ki soulinye se yon fizi Galil tou nèf ki te sèvi pou operasyon El Azi a, lonje dwèt tou sou bòfrè prezidan Martelly, Kiko St-Remy. Li deklare li te deja pote plent nan pakè pou Sonson La Familia, Evinx Daniel ak plizyè lòt moun ki pa t adwat nan antouraj chèf leta a. Mèt Newton St Juste fè deklarasyon sa yo pandan l t al pote sipò l bay fanmi Daniel Dorcénvil ak Guerldy Larèche nan palèdjistis Pòtoprens kote yo t al depoze plent. Li te nan mikwo Didro Parent. Banm raple nou kiyès Sonson La Familia ye e. Kijan nou fè tonbe nan sa? Paske si lajistis te fè swit ak plent nou an, Sonson Lafamilia pa ta pral jwenn kote kounye a la pou l al kidnape yon sitwayen pou l mande l 1,2 milyon dola ameriken. Ebyen, pou rapèl, ant 96 e 97, Mario Andresol te komisè polis Petyonvil. Li arete Sonson Lafamilia avèk yon moun nan kòf machin li, nan kòf machin li ki te prèske mouri, benyen an san. Lè yo entèsepte misye, Yo kouri al lakay moun ke yo jwenn nan kòf machin nan, lè yo rive yo jwenn yon kadav ki gon bal nan tèt li. Lapolis arete Soso La Familia pou meurtre, yo voye l nan tribinal de pè Petyonvil, ebyen gon jij de pè ki ba l yon libète pwovizwa, jiska prezan l dan la nati. Lè pandan kanaval kap fèt Okay, Mario Andresol sezi li wè se Sonson La Familia sa, bon non misye se Eteya, Woodly Eteya. Se misye kap bay Olivier ak Ti Micky sekirite nan kanaval Okay. Mario Andresol pwoteste. Se konsa, nan wikenn 12 me 2012, lapolis arete ankò Soso La Familia nan Petyonvil lè sa l te nan altèkasyon avèk yon zanmi pou twoub a lapè piblik. Lè misye rive nan komisarya, Mario Andresol rele, li di kenbe misye pou li, son nèg l ap chèche pou dwòg lontan, ann atandan ke l fè kontak. pou o nivo entènasyonal pou di yo entèsepte misye, ebyen kèlke minit pli ta, palè nasyonal, ministè enteryè, dayè sou sou la familya gen yon lo kat, li te gen kat palè nasyonal sou li, li te gen kat ministè enteryè, ministè defans, ebyen yo vini, yo pran misye nan komisarya Petyonvil, sa pase, y a de sela 2 zan. Mentenan, kisa pou n konprann? nan sa k ap pase a. Genyen nan dat 27 out, Prezidan Martelly fè nwit kay Sonson Lafamya. A se la l manje chak dimanch maten, se la l bwè soup. Sonson Lafamilya, y a vin demanti nou si n bay manti, Sonson Lafamilya te abite bò kay Martelly nan Peguivil, Martelly fè l chanje kay, li abite kounye a Mòn Bouyon depi 6 mwa, se Martelly k ap peye kay la 5 mil dola ameriken pa mwa. E kotel te ye pegi vila son lòt moun nan palè lapolis tal nan kay sa ka bite nan kay la son lòt moun nan ekip la sousou la familia gen yon gang ki rele gang galil sou wout frè se li menm avèk kiko se remi k chèf gang nan ebyen nan dat 6 septanm misye gen yon restoran nan petyonvil pandan l tap inogire la souvnans nan nèrèt se mateli k te vin jwe pou li nan inogirasyon an le 6 septanm. Se gang sa ki fè kidnaping sou pwopriyetè Ninocell la avèk pwopriyetè Sourire. E pandan lapolis arete yon moun nan gang nan li di li di a lapolis ke komisè, enspektè Bellefleur ki te mouri aprè dosye Brant lan e li menm ki te asasinen l pou Sonson La Familia. E yo jwenn nan men misye zam 9 galil 9. M pa konn si se zam Lamothe te fèk kòmande yo. Sa ta mande pou lajistis al fè yon ankèt.